Un refuge, mwen un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ooh la la, gad yon bèl pawòl. Tu es pour nous un refuge, un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ooh pawòl yo bèl mesye, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre bouleverse et que les montagnes, wi menm lè montay chancèl au cœur des mers. Oh la la Ooh Pandan map fè lekti an la M sonje vizyon sa wi Vizyon m fè pou frè Fashion nan Banm rele sista Sista Sista Wi Vin pale w non cheri Sa w genyen M gon bagay pou m esplike w M gon bagay pou m esplike w. Men mwen san bezwen pi.
Daniel pa banm regle anyen pou li nan kay lan bon eske m ka rete nan yon relasyon konsa eske m ka rete nan kay sa m pap kapab esak fè fòm tiye ti fachonl kanmenm fòm tiyel. Jade e fanm latibonit wi ann ale fò degajew m pap ka rete nan kay lan men map tiye ti fachonn avan aprè sa map kite kay lan Jade ann ale.
Shit man shit Kèt man kisa m pran la mesye shit.
Kòm mwen wè depi depi kilè sa ou nan kay lan ou pa janm pale ansanm avèm si se bezwen ou pa bezwen mwen kòm pa gen pwoblèm m prale tande lèw bezwen m nan wa fèm konnen ou tande sam diw lan Bon ou ki kèw pi pale avèm la toujou lèw bezwen m nan wa fèm konnen. Jade ou ki kèw pale avèm toujou Jade e ou k mete m nan sitiyasyon sa wi Si w pa tonbe nan fachon djab. Ap di m pa nan djab nan sitiyasyon sa yo. Ki bagay wap pale la Daniel? Ki bagay wap pale la?
Franchman, si w pa tonbe nan fachon djab. Jodi a kote m ye la m patap janm nan sa non men. Wap twonpe m. Daniel, ou imajine w ke son bagay nou regle deja, ou menm ankò avèk pwòp bouch ou te di ke w padone m wi Daniel. Kounya la wap vin repete bagay sa yo. Ekwè tout bagay sa yo fini Daniel? Ekwè n regle pwoblèm sa yo deja?

M fè yon move rèv pou frè Fashion. Ou chonje frè a nou te al nou te al fè lekti ansanm avè l la dènyeman an? Hee Dixit! Misye gen pèsekisyon wi, gen anpil pèsekisyon wi! Hee! Bagay mwen wè nan vizyon sa a! Ou di w fè yon move rèv pou frè Fashion. Fok nou al priye avel wi. Paske si nou pa al priye avel nenpot sak rivel la se sou kont nou wi. Mè wi li merite priye a vre wi. Depi janm te wè misye a m santim gen pwoblèm. Gen yon vye fòs tenèb ki dèyè frè Fashion. M pa konn si e paske l fèt konvèti an. Fòs lan vle oh! Pitit se e ou menm ki pou ta fè rèl sa pou w ta wè jan bagay sa ye. Paske si w pa ta twonpe m avèk fachon jounen jodi an la, franchman, m pa t ap Islamiyah la. Depwen, ou regle bagay fachon sa a deja wi, poukisa w ladann ankò? Kòm e ale w bezwen m ale, sa fè konbyen jou m nan kay lan Daniel, ou pa janm pale ansanm avè m, ou fè m santi ke w pa bezwen m ankò. E bezwen w pa bezwen m ankò, m ap ramase tout rad mwen, m prale, m ap kite w la tande, lè w bezwen m nan, w a chèche konn ki kote m ye. Ok, ouvè pòt la pou ou.

Epi se pou nou rele li, epi nap pran randevou avèl pou nal priye avèl.
Mère fò nou al priye ansanm avèl.
Epi an pasan, sèt fwa si gen lè mwen k pale pou kont mwen. Oh kòman sa? E mwen menm ki konvèti l, m'ta renmwen e mwen menm ki pou batize l. Oh oh!
Kòman e ou k pou batize l la? M'pa ka konprann. Pa dim jan wap pale a la, sanble w gon je wi ou fè a. Wa sonje ke lè nou te ale Lakay li dènyeman an la. Se madanm li ki te vin ouvri pòt la. Pa konnen pafwa, gen de pafwa lè w bezwen yon nèg, se rache pou w rache l, menm anndan legliz, se rache pou w rache l nan men yon moun. Men kisa w pral di ak Bondye menm? O, apre sa, m a mande Bondye padon, epi nèg mwen ap deja tou pou mwen. Bon, an pasan, pandan m rete la m ap pale, fè pil pale anpil sa yo ansanm avè w Lala, bon m leve m al ba frè a priyè a tande, ou pa janm konnen si aswè a m pa tou batize. Hey!
Bon! Gade koze mezanmi epa sister pèdi pèdi levanjil li oh oh bon fòm priye pou sister paske sim pa priye pou li djab sa ap pranl djab la ap pranl vre paske m paka konprann pou sista wè mesye a gen madanm li epi poul di yon bagay konsa humm bon.

Ou wè jodi an, fòm tiye fachonn kanmenm bon, ou wè kòb sa m ba w al pa anyen. Si w bezwen plis m ap, m pito mache san kilòt fòm manje fachonn. Ok bèl manman, kalm ou, kalm ou.
Ayy. Cheve a bèl wi cheri. Cheve ti lanmou. Ou wè m fè? Lanmou. Ou vle gate m la wi. Ou konnen m renmen sa, sak fè wap fèl konsa? Cheri, ma ka tann nan pou demen si Thierry rive la. Pase m enpasyan la, pase pou m wè si map rele epi ap rele madan fachon an. Hein, pase m pa ka tann bagay konsa ankò non. Sa w panse de sa? Ou si de sa? Ah cheri, ou pa montre m si w vrèman, ou genlè pa kontan sa. Ah cheri, pou mwen. Pou mwen?

Fin avèk sa tuye vagabon an on fwa. Ok kalme w kalme w kalme w bèl manman kalme w Mwen yon kòk avèk yon poul. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci Jésus! Merci, merci Papa! Merci! Alléluia! Béni soit l'Éternel!

Msèt twonpe m a pa jwenn e wè sa m di w la kounye a li mete m nan yon sitiyasyon kote m pa konn kisa pou m fè avèk la. Pandan se tan Daniel pa menm ka konprann mwen. M santi m sèl. M pa gen moun pou m pale kounye a. Pouki se mwen li ta dwe fè sa? Eske m pap janm ere nan vi m? Bon, m pap nan kriye ankò paske bagay la di. Depi kew renmen yon moun fok ou fè sakrifis pou li m prè kounye a dlo nan zyem fini.
Map wè si poum prank Rudy ak si poum retounen avèl oubyen si poum ret avèl men shit Rudy te pase yon pakèt mizè avèm men pandan l metem deyò a men men kounye an m gon pwoblèm avèk Rudy tou wi depi m pale avèl li kriye dlo gentan sot nan jel iiiiii. Ou pa konn kilè kriye byen, kilè kriye se yon bon kriye ak se yon kriye rizèz lap bay. Ou pa konn kilè se yon kriye yon bon kriye, ou pa konn kilè seryez a kriye la ak si se yon kriye rizèz menm. Shit papa, a m nan yon dilèm m tonbe menm.
Bon, do nan zen m fini kounye a. Paske fanm sa ki met Daniel deyò, se mwen ki te la pou li, mwen ki te ranmase l. Kounye a li pa ka plis renmen Daniel pase m. Kounye a se batay li ye, m prè, m prè a tou pou Daniel. Tigrimèl la map rive sou ou avan de fèm konnen kisa Daniel jwenn nan ou li pa jwenn nan mwen bagay la pral kòmanse tigrimèl la avan de fèm wè kiyès kap genyen.